Teriel Thelus avèk Lynn nan otèl. Mezanmi zen an près deblozay gade si ou pa yon zenyèz pa gade videyo a e pa tande videyo a e pa kòmante ok si ou konnen ou pa yon zenyèz. Bonjou bonswa a tout fanatik Evel Michel yo alò ou menm ki fèk rankontre avèk video sa a mezanmi nap mande w abòne like pataje paske gen zen gen zen e nou pote zen pou ou pa bliye nou di w si w pa yon zenyèz ebyen pa gade video sa a. Paske la se zen ki genyen. Zen an kòmanse, ebyen zen an pwès. Mezanmi nou genyen, nou konnen Teriel ki gen ti sou non ki se TT, se yon nèg ki renmen zen anpil, ki toujou la pou l bay zen. E nou gen yon lòt ankò ki se Lin. Lin li menm se yon fanm ki zenyèz. E l toujou la pou l bay zen. Ebyen mezanmi jodi an la, zen Lin zenyèz avèk tete zenyèz pran lari. Ebyen moun sa yo ki te 2 bon zanmi ki te boubout. Ebyen moun sa yo yo gen pwoblèm sou rezo a. Alò nou konnen Lynn se yon jounalis e TT se yon jounalis. Alò jounalis ak jounalis te al nan otèl ebyen tap regle bagay jounalis. Ebyen pou nou vini avèk zen an pou ou, e TT li menm ki se Theriel Thelus ki gen pwoblèm ansanm avèk yon blòdè. Ofwa Lynn li menm. Li kore blòdè a. Ebyen, chak fwa li nan pale byen, alò de Ayisyen sa li menm ki Ozetazini tout moun konnen li, alò misye te poze kandida, n ap gen pou n vin avèk non an. Ebyen, chak fwa li kore patnè sa, Teriel Telus li gen pwoblèm. Ebyen, lè Teriel wè bagay la twòp pou li, ebyen li deside fwape Lynn. Paske yon bagay ki gen pwè de 2 zan, ebyen Teriel di Lynn konsa gade si w kontinye ap bat kò w, m ap mete w toutouni sou rezo a. Ebyen. Teriel lage foto toutouni Lynn. Teriel lage foto kote li tap byen pase avèk Lynn nan otèl la. Eske nou tande? Mesye bagay la anpil. Moun sa yo nou gentan wè sa se pou plezi paske Teriel gen madan marye l, Lynn gen mesye maryel Eske w la? Teriel gen madan maryel Lynn gen mesye maryel Pandan se tan Teriel al ap pran plezi ansanm avèk Lynn Jiskaske yo vin fache la Malgre Teriel gen madanm ni lap fè jalou pou Lynn E ou konnen medam sa yo menm Lè w wè yo gen lajan konsa e yo t pi mal e yo t fè bagay ki pi sal. Ebyen vin gen gwo bif antre Lynn avèk Theriel. Lè Theriel di li menm li pral mete Lynn toutouni lap lage foto yo nan lari, ebyen nou kapab gade sou ekran la, wap wè kote Theriel chita epi Lynn pase men nan kou Theriel, wap wè lòt foto kote bouch yo nan bouch, Eske nou la? E dam nan ou wè, dam nan li menm ou wè ki anfas Teriel la se li menm ki Lynn nan. Eske nou la? Ebyen Teriel kòmanse lage foto nan lari. Zen an kòmanse mezanmi, zen an près. E Lynn li menm, li di pa gen pwoblèm, e se manti. Li menm l ap vin avèk Prèv pa l tou, ebyen l ap lage Theriel nan lari. Mezanmi kisa nou konprann de bagay sa a? Theriel di l ap lage Lynn nan lari, Lynn menm di l ap lage Theriel nan lari. Kisa nou konprann de fim sa a ki kòmanse a? Mezanmi se zen wi l ye. Pa bliye m di nou, si nou pa zenyèz, Pa rete anba video sa a paske moman sa yo se zen n ap pran. Depi w moute nan kesyon Theriel avèk Lynn ebyen se zen sou zen. Se mesye marye avèk madan marye k ap fwape sou mesye marye k ap fwape sou madan marye. Ebyen pou n avanse avèk koze an, Theriel li menm li fè w konnen ebyen li fè li fè Lynn fè mari l mennen l ba li nan otèl kote l te ye a. Eske nou la? Sa vle di, Lynn li menm, li pwal jwenn Theriel nan otèl la, ebyen li deplase avèk mari li, avèk pitit li, ebyen lè yo rive, li kite yo anba a, ok, li kite yo anba a nan restoran, ebyen li monte la jwenn Theriel nan chanm ni, lal rale ti kilòt tanga, ok, lale kot Theriel avèk ti kilòt tanga, ebyen lal bay Theriel cho, E Theriel li menm ki son granmoun bòzò, li te toujou la sou telefòn li, li fè foto ti kilòt tanga, ebyen li fè foto kote l anbrase, li fè foto kote l ap bo, men nou wè l sou ekran la. Ebyen Theriel li menm li pa nan jwèt Theriel li menm li di lap dezapwouve Lynn men nou konnen e bagay sa yo se bif yo ye bif la fèk kòmanse e nap jwenn bif anpil bif alò nou konnen te gen nenpòt 2 bif ki pase deja Nou te fè yon ti silans sou bif sa yo paske nou gen kèk bagay nou t ap regle. Men, nou pa ka kite bif Theriel ansanm avèk Lynn nan. Paske bif sa yo li menm yo vrèman enpòtan. Ebyen mezanmi pa bliye, m ap tann nou nan kòmantè la. M ap tann nou nan kòmantè an pou nou di m E kote kiyès nou kanpe? Èske se bò kot Lynn nou kanpe? Oubyen èske se bò kot Theriel nou kanpe? Alò, sa ka rive ou se gason ou kanpe bò kot Lynn, sa ka rive tou ou se fi ou kanpe bò kot Theriel. Men sèlman, m ap tann nou nan kòmantè a e pou di ki kote ou kanpe. Èske se kot Lynn ou kanpe? Èske se kot Theriel ou kanpe? Paske Theriel li menm li fè w konnen li fè mari Lynn nan Ebyen mennen linn ba li nan otèl la. Ebyen bagay yo pa piti. Ebyen linn li menm li gen poul vin pale. Ebyen nap vini avèk e video pa linn nan. Pou linn fè tout mwayen posib poul al lave tèt li devan Teriel. Paske Teriel gentan lage anpil bagay deyò. Teriel lage foto deyò. Teriel lage pawòl deyò. Ebyen nan ka sa a. Ret branche, n ap vin avèk zen pou ou.